Maten an m leve, m al prepare m pou m travay. Ti bebe gentan leve ansanm avèk mwen paske li menm li toujou leve anvan tout moun nèt. E li menm ki alam nou nan kay lan. Gade tèt li, tèt kale li pa menm gen cheve nan tèt li menm. Apre sa, m al tcheke sou lòt timoun yo. Jay poko leve li menm, li dòmi twò ta. Li toujou dòmi ta, so e sa k fè l toujou leve ta. And then madmwazèl li a tou, gade li tèt anba. Madmwazèl li a tou potko leve, ok. So, avan m al benyen, m al revanyen pou m travay ti moun, m toujou make sure m bay plant mwen yo dlo. M toujou spre yo pou m ba yo nitrisyon. M gen anpil plant. On jou, m a fè yon videyo pou m montre nou valè plant ke m gen. Ti moun, m gen anpil plant. M vin, bagay la vin tounen yon adiksyon pou m fè koleksyon plant. E se ti bagay yo tèlman ekspansif, m pa konn pri sa, m still toujou ap achte yo. Yo just tèlman bèl and then yo pote oksijèn lakay ou lè w ap dòmi. So konya la m fin prepare m pral wè si m al travay m kite tout moun yo ap domi toujou um, good thing uh, mwen gen manman zi la manman zi li fè breakfast pou yo yè te fè manje pou yo so m sanse sove pase like tout kòm ap fè mal yes ti moun ganyo machin Ganpil bay nou mi sa wèt nan ka mwen Gen anpil anpil bagay nan men sa yo. M gonn yon machin. Machin mwen tèlman cute. On jou m ap ba nou on tour. On car tour. Pou nou kapab wè li. Paske se yon nan machin mwen renmen. M tèlman renmen machin sa. Yow. M pa vreman vreman konn yon bagay materyèl konsa non. But this car. Bon ya. So kounya la m prale. M pral travay. M pral pase dèyè youn nan ti dam nan travay yo. Ti moun, èske nou sonje vwa m? Èske nou sonje vwa m? Lè m te fèk kòmanse fè YouTube ansanm avèk kounye a la, vwa m tèlman pa bon. Tout medikaman m pran pou vwa m, vwa m toujou ret konsa. E se si m sonje papa m. Papa m se konsa l te ye wi. Li vin mouri ansanm avèk nan kansè, ansanm avèk yon kansè, yon bagay nan gòj li. So, m sonje pa ame konsa l te ye. Den pa ame vin gen yon kansè nan gòj li. Men m pa konnen si se fatig ki ba li l. Ou byen, I don't know. An mwen jou l te nèk leve l kòmanse ap touse. E pi li touse san. And then, uh, men l te toujou di gòj la ap fè l mal wi. So, li touche, li tous, touse san. Li krache san. And then, lè l al lopital yo di l konsa se kansè li genyen. Onètman, li vin tèlman pa gen vwa pou m pale, m pa konn si se fatig. Men m tèlman fatige tout di moun, m travay de, m travay de lendi a samdi. De lendi a samdi, en den mwen, mwen off sèlman dimanch. Lè dimanch lan lè m off la, imajine w timoun yo la, yo y ap ap tèt cho. Kounye a la. Le dimanche lan lèm off lan se kòm sim pa off but m pral eseye aranje sa wi poum wè sim te kapab So yeah ti moun um, m pral wè sim te kapab al pick up ti dam nan pou pou travay la enen janm tap di nou an, janm tap di nou an um, m pral wè sim te ka chanje schedule mwen poum wè sim te ka pran at least 2 jou. off, 2 full jou off, like dimanche a sa ak lundi. M ka komanse fè, m ka komanse l pou mwen. Pa semen sa non, like, pa menm nan mwa sa menm. Juillet, août, m ka komanse l an août, m ka komanse l an août paske l ap pi bon pou mwen. Ou konprann? Back nan vlog mwen yo paske pa gen Ankenn bagay moun pral di m kounye a la ki pral fè m mal. Tout sa pou te di m pou te fè m mal yo, yo gentan di m yo deja. So m tounen back, m tounen strong. But like, m feel on ti jan sad because gen anpil bagay nou miss out. Si nou wè ti bebe. Ti bebe vin tèlman gwo kounye a, kòm m ap mete l nan videyo a, n ap wè li. And then manman di ansanm avèk mwen. Manman ze vini depi lè ti bebe te gen 2 mwa. Lè ti bebe gen 2 mwa, manman ze vini. Li vini ede m. Panse pa m te tounen travay, and then ze te jwenn yon travay. Ze te jwenn yon travay an Ohio. Li t al travay nan pano yo pou yon kontra. So kontra l gentan fini. Kontra l gentan fini and then um, kisa ankò, kisa ankò, kisa ankò. Yon pakèt lòt bagay. So, nan moman la ti. moun li tèlman crowded m pral fè vlog pou nou ye men vlog mwen yo pete lakay la tèlman crowded paske m gen konnen konnen m rete nan 2 chanm kay so m manman zi nan chanm and then m rete nan chanm nan chanm manman zi an e la li a te so m potko gen timoun m potko gen tout timoun sa yo li a te nan chanm nan epi euh, m te nan chanm an sa ak zi so sa vini ve kounye la lèl vini m fè li a vin dòm avèm and then ti bebe ou konnen ti Pipi te piti toujou. M pat wè ti pipi te vrèman yon pwoblèm. Kounye a Jay vin vini. Jay vini kounye a la nou gen 3 timoun nan sèl chanm kay. Nou gen 3 timoun nan sèl chanm kay. But it's okay though paske son etap, son phase li ye. So m ap just pase l. Um, lis mwen ap bout an septanm. M pa wè si m te ka al chache kay la. Um, avan lis lan bout pou m bay chak timoun yo chanm yo. Paske damn! Tout timoun yo monte sou kabann mwen.

Mwen met ou sou YouTube mwen an. Ti moun di hi a Roland. E li menm toujou pa chèche chak maten an, li fèm fè uh, chofè Uber. oh shit, mwen la fè Chak maten mwen mal dè fi sa. Ok, kounye a m nan salon an, m vin travay, m sot chache manje pou matmwazèl sak la, matmwazèl Samantha. M nou pa konn Samantha non timoun, gon jou fò m fè yon videyo pou m prezante nou Samantha. M pa di yo konnen w wi. Mwen panse yo konnen, jan isi tripotay. Ok, yeah, so, premye kostonmè m. Roland lòt bò a li fin manje pòt li pran li chita. Lap fè seksi jan nou wè a li zil gen vant m sot montre nou video talè a li fè konnen ke li gen vant wap sou mwen sa so ma pon ti zong vreman naturel la pou konsomè m konsomè m nan ok sa se kèk set m te fè um nan salon an but m te vin tèlman bizi m te vin pa gen tan pou m te fini vlog lan ok m te oblije met telefòn mwen atè but uh, map voye nou nan next jou ki se like jou dimanch lan kote ke m ta al fè grocery shopping and all that at least map ba nou video timoun m tounen Sa wal bwe a? Sa yon hot sauce li ye ou vle goute l? Goute l pou wè si w ka bwe l Talè wap goute l? Li pike? Of course li pike Bon m di w yon hot sauce li ye Lia sa w bezwen la?

Vire konsa. Li a di m fè l. M sot fè makiyaj jodi a dimanch and then nou wè m la m tou like tèt anba. It is what it is. Mwen fè moun yo di an. It is what it is paske mwen m toujou montre nou jan m ye like 100 percent. Vye kout peny sa m fè nan tèt mwen an l pa fè m byen but m oblije m oblije kenbe l nan tèt mwen paske m pral antre keshen nan sa yon timoun yo very soon. So, mwen oblije kite lantè mwen pou m ka mete fo cheve. Um, lè m pral an vakans mwen. Zi! Where you going? Ok, zi pral nan lari. Ok, timoun, so. M sot fè grocery shopping kounya la m gen m gen gwo gason la ki pou ete ba yo mwen m pa bezwen pase mizè ankò pa vre JJ. Ewa we. Ha. Kore m non baz. Kore m non. Kenèp. Ou vle? Ou met manje. Tout menm ou vle? Ou vle tout kenèp la? E men pran non frem. Fwa la vel wi. M tel mwen gen travay pou m fe la jodi. An dey pa pou pa bay piti non. So vlog jodi an. Laka mwen tet an ba ti moun. M bral we si m de kapab. Clean up.

M pral fon ti bouyon, m gon ti vyann kochon la ansanm avèk yon ti vyann kabrit. M pral mete nan sèl a sitwon la kounya la pou l kapab pran sèl a sitwon. Pou m wè si m ta ka fè yon bouyon. M pa konnen si pou m fè bouyon, m menm kwè m ap fè bouyon paske m gen yon pakèt vejetab la k ap gaspiye. M pa wè si m ap fè yon bouyon jodi a. Figi blende figi a. Blende a pou figi wi Jay. Ahh ou blende figi a. Ki bòz zanmi m. Evre menm zanmi m yo sa yo. M mete vyann mwen bouyi. Ok so m konnen m pa fè manje sou chanèl lan but m ka bouyi yon ti bagay kanmèm.
Hi mom. Hi baby.
Wap manje. So kounye a tout moun fin manje, apre sa nou clean lakay lan. Tout moun met men ansanm pou yo clean kay lan paske nou patap ka rete fè dimanche lan san kay lan sal konsa. So stay tuned pou yon lòt vlog. Pa bliye abone sou chanèl lan.